Tande la sosyete! Daprè premye eleman enfòmasyon nou rive jwenn, zam ak minisyon sa yo, e ou konn sa k dwòl lan, gen yon dwoum jiska prezan la ki disparèt alòske l te la, e fòk komisè gouvènman an bay kote dwoum nan pase. M klè sou sa. Ou konnen m pa gen ènmi. Gen yon dam ki di sa yè la. Se pwofesè yo di a Emile byen di l. Ou pale w ap mouri. Ou pa pale w ap mouri. Bon m chwazi pale. M konnen n pa vle wè m deja. Nou swete m mouri. Nèg ap fè tout simagri pou ke yo efase m nan lè a la. Men Bondye pi fò. Fòk komisè gouvènman an, Michelet Virgile di kote dwoum nan pase. On dwoum bal n ap chèche, dwoum èske se zam, se bal ki ladan l, n ap chèche n pa wè dwoum nan l disparèt. Dwoum nan disparèt. Alòske yo rive nan kay la, yo jwenn on sè madanm Lafrans, Eddy Lafrans, yo pa fè l anyen. Yo pa fèl anyen. Epi komisè a bay manti l di e sèvant. Sèvant wi. Pou l ka pa arete l aske se zanmi komisè a dam nan ye. Moun pòdepè si n pa nan vòlò rele chalbare dèyè komisè a e fòk minijis la ranplase l. E peyi a n ap bay yon kout men m di n sa m pa gen kont a moun. Se peyi a n ap bay yon kout men. Tande byen la lasosyete. Daprè premye eleman enfòmasyon nou rive jwenn, zam ak minisyon sa yo sòti nan eta Florida. He Florid la mesye! Humm! Antouka, mwen menm, enfòmasyon ki pataje la m ap gade, gen 3 eta ki ta sanble jere bay plis zam vè Ayiti. Massachusetts, Florida, epi yon ti baay tou nan New York. Men Florida a menm, li pa gen parèy. E devan bann li ye. Ou konnen l pi fa, li pi fasil pou Ayiti. Gen lè w Florida, se mwen de 2 zè Ayiti. Ou konprann? Tande byen. Ebyen aprè fouy ki fèt, kay sitwayen sa ki rele di Lafrans. Tande wi peyi a. Misye te deja resevwa 7 kès katouch ak yon dwoum. Dwoum nan poko rekipere. Dwoum nan disparèt, pwobableman se dwoum sa te gen zam yo ladan l. Paske atansyon, yo jwenn 30 chajè kalachnikòv. Si yo jwenn 30 chajè, kidonk zam yo gentan antre. Nou genlè pa konprann. Si yo jwenn 30 chajè ak 47, yo jwenn 20 fouwo ak 47, sa vle di zam yo rantre deja. E Dwoum Sali disparèt. Paske lè lapolis al ankete yo jwenn ke Me sitwayen Eddy Lafrance te deja resevwa 7 ka kès bal tande wi peyi a. misye avèk yon dwoum. Dwoum nan disparèt, jiskaprezan yo pa jwenn li, yo pa konn kote l fè. Lapolis mete anba kòd Fritz Jean Relus ki s on prezime konplis. Komisè a libere misye jodi a. Komisè a pa fin bon moun. Aprè komisè gouvènman an, Mèt Michelet Virgile te bay lòd pou sa. Misye libere l jodi a. Pou kounye a.

Epi ki te fon koensidans kal fon ti video t genlh tap pale de monat epil di biznis li pa di ki biznis m te poze kesyon e bagay la manke fè deblozay ebyen mari Guirlène Estimable ak mari li pwobableman paske se Wilfrid Estimable maril oubyen frè li yo se 2 moun ki nan trafik zam ak minisyon ant etazini ak ayiti. Marie Guirlène Estimable ak Wilfrid Estimable se 2 moun, daprè lapolis, ki nan trafik zam ak minisyon ant Ayiti e Etazini. Epi sitwayen sa yo rele Eddy Lafrance. Se Eddy Lafrance la ki distribiye zam sila yo nan peyi a. Ay misye pa ti gason. Ay, li pap janm arete non. Si se komisè sa n kite Pòdepè, Nou regrèt sa, dezole men Pòdepè a pa gen chans papa. Bellarmé te la, li pat pi bon. E yo te rele chalbari dèyè li. E n sonje te gen yon bon bagay konsa deja. E pa dat non bagay sa ap pase Pòdepè. Ou wè lè sa n sonje Daniel Compère te rele nan emisyon an la bagay sa yo jiskaprezan m pa konn kisa bagay sa yo devni. Ala yon peyi difisil mesye. Antouka. Antouka wi donk la frans e di se misye ki jere distribisyon zam sa yo ak katouch sa yo sou peyi a. Daprè otorite jistis nan Pòdepè genyen lòt dispozisyon ki pral pran kont konpayi ki rele Jiji Cargo Shipping Lines ki te pran responsabilite pou transpòte zam ak minisyon ilegal sa yo. N ap sinyale depi kèk tan, bandi ak zam anvayi depatman Nòdwès peyi Dayiti, espesyalman vil Pòdepè kote plizyè baz ap taye banda. Anpil moun deja viktim anba men chèf gang sa yo, sitou nan zòn Lakwa Sen Jozèf, kote gen yon gwo chèf gang ki rele Eric Prosper k ap taye banda. Anpil gwo bandi ap feraye nan depatman an tankou Izo, se pa Izo Vilaj, Jean Renald Dorcin, gen Léon Charles, Léon Charles se pa ansyen polis la, se pa ansyen chèf polis la non, on lòt bandi ki rele Léon Charles k ap feraye anba a, pou m site sa yo sèlman. Alòske Jean Renald Dorcin m pale an, se yon kriminèl ki asasine yon enspektè de polis ke lajistis lapolis arete, lajistis nan Pòdepè libere avan ela. Epi ou wè moun Pòdepè rete y ap bat bravo, bon bagay! Ou wè peyi sa bon m di w, gon jan pou w ye pou w fonksyone nan peyi sa jodi a. Fas ak pèp zonbi m ap gade la a, peyi a pap janm evolye, li pap janm avanse. Paske se nou k ap sibi, se nou k ap viktim. Lòske yon otorite fè yon deblozay, fò nou leve kanpe pou n denonse l, fò n kanpe pou n di n pa vle l. Poukisa kòmsi nou dakò nan peyi an la a, nou oblije ap kenbe pratik sa, viv ak bandi yo? Non! Pi gwo bandi yo se chèf, se otorite sa yo. Se yo t pi gwo bandi yo. Kidonk, lòske nou gen enfòmasyon, TT ba n enfòmasyon, nèg sa yo enplike nan skandal, se al kanpe devan lakay yo, manifeste. Pa fè, pa fè dezòd. Nou pa bezwen krè ba yo kou, nou pa lapolis. Men, egzije ke moun sa yo pa ka chèf nou ankò. Sispann zonbi nan peyi a. E se sa travay mwen an ye. E pa kont ke m gen ak moun. Sa di gon seri de nèg, nèg sa yo se imoral, vagabon, kowonpi, vòlò, yo pa ka dirije n kòm chèf. On pwisan chèf gang ki antre nan on komisarya, tout moun ap gade, li asasinen on responsab polis nan komisarya a, Basen Ble, yo arete misye, Epi jistis nan pòdepè liberel avan e la e kounya misye annik retounen lal nan kidnaping pi rèd kiyès ki kidnapè a la jean renal oubyen oubyen e jij mara oubyen lòt nèg blofè ki ki liberel yo se sa poun gade wi paske mtap di sa maten an sou nan ayiti an detay fò nou poze problèm yo an amon e an aval an amon e an aval vle di kisa ale nan sous problèm nan. Pa egzanp, la yo jwenn yon pakèt zam. Yo wè kòman sa al nan sous lan. Yo arete mèt batiman an, komisè a libere l. Sa sa sa vle di? Ce commissaire, misye otomatikman l fè pati d'une association de malfaiteurs. Pa gen blag nan sa non. Pa gen achte figi nan sa non. Pa gen kòmsi bagay, o difamasyon nan sa ou ankò akizasyon nan. Non! Li klè. On ankèt ap mennen. Premye moun ki konsène se mèt batiman. Se li t pwal di ak dcpj. Dayè, dcpj omwen gon ti teknik ke pafwa gen ti kesyon ou poze on nèg, omwen l ka di bagay la jan l ye. Bon, yo arete mèt batiman an, komisè a fè libere l, ki ankèt k ap mennen la kounya? Wè komisè a sou blòf mwen. La polis ap tante kòde la jistis ap dekòde. Men, m sonje ke nan règleman la polis la, li di ke la polis la, polisye a pa gen dwa egzekite yon lòd ki manifèsteman ilegal. Wi. Men kanmenm, lòske se yon òd de liberasyon yo ba ou, kòm polisye, pa gen, pa gen chwa. Ou pa ka pwoteste l, men konn gen polisye t fè l wi, menm nan Penitansye Nasyonal. E gen, gen polisye t konn fè l, e gen nèg ki transfere pou sa tou. Paske gen nèg, gen bandi nèg konn al libere, epi gen polisye ki pa dakò, ki opoze ak sa. M konn plizyè ka konsa. Ebyen tande lasosyete. Ou tande la direktè a misye konfime sa m sot di a. Ou konn nèg isi toujou di m ap voye monte, m ap bay manti. Direktè depatmantal la konfime sa m sot di a. Tande byen. Alòske komisè gouvènman an, lòske yo rive nan kay Eddy Lafrance, ki se youn nan moun ki responsab distribisyon materyèl n ap gade sou ekran la, Eddy Lafrance, Yo jwenn yon dam nan kay la, komisè gouvènman an pa ni pè, ni wont, ni jennen. Misye di se sèvant kay la ki pou, ou konprann, se li yo jwenn, yon sèvant nan kay la. Li pa arete sèvant la. Tande wi peyi a. Kiyès ki sèvant lan? Se sè Edy Lafrance. Gade yon peyi difisil mesye. Pou misye ka pa arete dam nan wi ki se sè Eddy Lafrance ki rele Emily Lafrance li di se son gason yes ou konnen jeneralman an Ayiti kòmsi sèvant la se kòmsi se vye moun ki sèvant alòske se pa vre. Bon okontrè, sèvant la te ka plis itil toujou an matyè dankèt, paske li nan kay la li wè bagay yo k ap fèt devan l. Li pa arete Émilie Lafrance, ki se sè Eddy Lafrance, ki se yon ansyen kandida pou pòs majistra nan vil Pòdepè wi, zanmi komisè a, li pa arete l. Li di l, li kalifye l de sèvant nan kay la, yon sèvant. Alòske, lè m al envestige, m wè ke komisè a, misye leve timoun, li grandi avèk Émilie Lafrance, zanmi danfans li. Yon fason pou l pwoteje Émilie Lafrance, ki se sè Eddy Lafrance, ki responsab distribiye zam yo ak katouch yo. Menm jan m tap pale n hier de Yvener Carillus. Tout kidnapping Yvener Carillus fè kiyès ki responsab pou jere lajan yo? Son tit sèl ke l renmen anpil ke mwen lage pasta nan men dcpj pou m gade nan ki nivo yo ka itil la repiblik. Son peyi difisil. Donk komisè sa map mande ankò yn fwa le ministre de la justice Bertho Dorcé Misye pa gen plas li nan tèt pakè pòdepè a ok m klè sou sa paske se peyi a e pa pòtoprens se peyi dayiti nap bay yon kout men misye pa gen plas li kòm komisè gouvènman yon fason pou misye pwoteje emili lafrans ki se sè edi lafrans komisè a di se sèvant li ye e jis nap pale la a. Pami materyèl ke di te gentan resevwa nan batiman an, gen yon dwom. N ap chèche dwom nan, li disparèt. Alòske, nan dekont pnh yo jwenn 30 chajè kalachnikòv. M gen enpresyon kalach yo te deja nan dwom sa ke n ap chèche n pa ka jwenn nan. Komisè gouvènman ou konplis. Komisè gouvènman Michelet Virgile, bay Pòdepè yon chans Mwen menm m chaje, m chaje moun pòdepè, men kote gen bay bay bèl moun konsa? Moun anfòm, m ta salye yon fanmi wi, m pap fè sa. Sa di n pa ka fè pòdepè sa n ap fè l la? Eben, tande byen lasosyete, komisè a pa wont, misye deklare se pat 120 mil katouch ke yo te jwenn, se te 91 mil katouch. Komisè a wi. Che! Nèg yo sadik. Hein? Hein? Alòske, se menm komisè Virgile sa a ki te bay lòd libe, òd liberasyon se pwisan kriminèl Jean Renald Dorcin. Epi moun pòdepè ap gade misye nan je. Gade m nan je, m a gade w nan je. Finalman, m ka bouke, bouke paske se wòch m ap voye nan lanmè. Tande lasosyete. Daprè premye eleman enfòmasyon nou rive jwenn, zam ak minisyon sa yo, e ou konn sa k dwòl lan? Gen yon dwoum jiskaprezan la ki disparèt alòske l te la e fòk komisè gouvènman an bay kote dwoum nan pase. M klè sou sa. Ou konnen m pa gen ènmi. Gen yon dam ki di sa yè la. Se pwofesè yo di Emil byen di l, Ou pale, w ap mouri. Ou pa pale, w ap mouri. Bon, m chwazi pale. M konnen n pa vle wè m deja, nou swete m mouri. Nèg ap fè tout simagri pou ke yo efase m nan lè a la a. Men Bondye pi fò. Fòk komisè gouvènman an, Michelet Virgile di kote dwou m nan pase. On drum bal nap chèche drum eske se zam se bal ki ladanl nap chèche n pa wè drum nan l disparèt drum nan disparèt alòske yo rive nan kay la yo jwenn on sè madanm nan lafrans e di lafrans yo pa fè l anyen. Yo pa fèl anyen. Epi komisè a bay manti l di e sèvant. Sèvant wi! Pou l ka pa arete l aske se zanmi komisè a dam nan ye. Moun pòdepè si n pa nan vòlò rele chalbare dèyè komisè a e fòk minijis la ranplase l. E peyi a n ap ba yon kout men m di n sa m pa gen kont a moun. Se peyi a n ap ba yon kout men. Tande byen la lasosyete. Daprè premye eleman enfòmasyon nou rive jwenn, zam ak minisyon sa yo sòti nan eta Florida. He Florid la mesye! Humm! Antouka, mwen menm, enfòmasyon ki pataje la m ap gade, gen 3 eta ki ta sanble jere bay plis zam vè Ayiti. Massachusetts, Florida, epi yon ti bagay tou nan New York. Men Florida a menm, li pa gen parèy. E devan bann li ye. Ou konnen l pi fa, li pi fasil pou Ayiti. E lè w Florida, se mwen de 2 zè Ayiti. Ou konprann? Tande byen. Ebyen, apre fouy ki fèt, kay sitwayen sa ki rele Eddy Lafrance, Tande wi peyi a. Misye te deja resevwa 7 kès katouch ak yon dwoum. Dwoum nan poko rekipere. Dwoum nan disparèt, pwobableman se dwoum sa te gen zam yo ladan l. Paske atansyon, yo jwenn 30 chajè kalachnikòv. Si yo jwenn 30 chajè, kidonk zam yo gentan antre. Nou genlè pa konprann. Si yo jwenn 30 chajè ak 47, yo jwenn 20 fouwo ak 47, sa vle di zam yo rantre deja. E dwoum sa li disparèt. Paske lè lapolis al ankete yo jwenn ke me sitwayen Eddy Lafrance te deja resevwa 7 ka kès bal. Tande wi peyi a. Misye avèk yon dwom. Dwom nan disparèt jiskaprezan yo pa jwenn li, pa konn kote l fè. Lapolis mete anba kòd Fritz Jean Relus ki son prezime konplis. Komisè a libere misye jodi a. Komisè pa fin bon moun. Aprè komisè gouvènman an, Mèt Michelet Virgile te bay lòd pou sa. Misye libere l jodi a. Pou kounye a, deja genyen avi de rechèch ki lage kont 3 moun nan kad dosye sila. Se Marie Guirlène Estimable, k ap viv Florida. Ta gon tanble sanble gon Guylaine Estimable tou ki Canada epi ki te fon koensidans kal fon ti video t genlh tap pale de Monat epil di biznis li pa di ki biznis m te poze kesyon e bagay la manke fè deblozay ebyen mari Guylaine Estimable ak mari li pwobableman paske se Wilfrid Estimable mari li oubyen frè li yo se 2 moun ki nan trafik zam ak minisyon ant Etazini ak Ayiti. Marie Guirlène Estimable ak Wilfrid Estimable se 2 moun, daprè lapolis, ki nan trafik zam ak minisyon ant Ayiti e Etazini. Epi sitwayen sa yo rele Eddy Lafrance. Se Eddy Lafrance la ki distribiye zam sila yo nan peyi a. Misye pa ti gason. Li pap janm arete non. Si se komisè sa n kite pòdepè nou regrèt sa dezole men pòdepè a pa gen chans papa belame te la li pat pi bon e yo te rele chalbari dèyè li e n sonje te gen yon bon bagay konsa deja e pa dat non bagay sa ap pase pòdepè. Ou wè lè sa msye Daniel Compère te rele nan emisyon an la bagay sa yo jiskaprezan m pa konn kisa zam bay sa yo devni alon peyi difisil mesye antouka antouka wi donk la frans e di se misye ki jere distribisyon zam sa yo ak katouch sa yo sou peyi a daprè otorite jistis nan pòdepè. genyen lòt dispozisyon ki pral pran kont konpayi ki rele Jiji Cargo Shipping Lines ki te pran responsabilite pou transpòte zam ak minisyon ilegal sa yo. N ap sinyale depi kèk tan, bandi ak zam anvayi depatman Nòdwès peyi Dayiti, espesyalman vil Pòdepè kote plizyè baz ap taye banda. Anpil moun deja viktim anba men chèf gang sa yo. sitou nan zòn Lakwa Sen Jozèf, kote gen yon gwo chèf gang ki rele Eric Prosper k ap taye banda. Anpil gwo bandi ap feraye